What's up guys kòman nou ye m espere nou anfòm mèsi paske w chwazi koute Mesye Damis Podcast prezante pa Oakley Damis peyi an pa ofri m anyen se youn nan fraz ke nou souvan tande anpil jèn an Ayiti sitou ap repete jodi an mwen vle vin di w ke mwen vle w sispann repete fraz sa.

Peyen pa ofri m anyen se youn nan fraz ke nou souvan tande anpil jèn sitou an Ayiti ap repete. Antanke yon jèn ki fèt an Ayiti, ki grandi an Ayiti, ki fè etid li an Ayiti eksetera, mwen konnen reyalite peyi an, mwen konnen Sa ke jèn yo yo menm y ap sibi nan peyi an. Ann pran pa egzanp yon jèn ki fini etid li, ki fè tout sa sosyete a mande l, ki ale lekòl, ki ale nan inivèsite, ki gen yon diplòm nan men l apre plizyè ane, ki stil o chomaj. Ann pran pa egzanp tou yon jèn fi ki vrèman enteresant, ki entelijant, e ke a chak fwa li al postile yon kote avèk diplòm li nan men l, yo mande l fòk li menm li bay yon bagay an retou. Kidonk, tout sa yo se kapab dè zagiman pou jèn nan li menm li di tèt li ke peyi an li pa ofri l anyen. E nou menm nou kapab eseye konprann sa. Sepandan, fòk nou onèt, konparativman a yon seri de peyi, ann di Lèzetazini, Kanada, bon, menm Larepiblik Dominikèn, Opòtinite ki genyen nan peyi sa yo, franchman pa vrèman genyen yo an Ayiti. Sepandan, sa pa vle di ke an Ayiti pa gen opòtinite, sa pa vle di ke opòtinite ki gen an Ayiti yo, yo inegzistan. Opòtinite ki gen an Ayiti yo, se yon ti gwoup de moun sèlman, se yon gwoup jèn sèlman ki kapab benefisye de yo. E talè, mwen pral di nou poukisa. Lè pa egzanp, yon jèn rete li di peyi an pa ofri l anyen, Mwen panse ke pa mank de fòmasyon, jèn nan li menm li pa konnen ki jan sèvo l egzakteman li fonksyone. E tou ki pouvwa pawòl genyen sou li e ki enpak ou di mwens efè ke yon pawòl ke li di kapab genyen sou lavi li. Kidonk se sa k fè anpil jèn pran le malin plaisir ap di peyi an pa ofri yo anyen. E jèn ayisyen mwen vle di ou jodi a, a chak fwa ou rete ou di peyi an pa ofri w anyen, se kòmsi ou voye yon mesaj bay sèvo w pou di sèvo w e you know what, peyi an pa ofri nou anyen nou pap fè ankenn efò pou nou menm pou nou kapab sòti tèt nou. E sèvo di ok pa gen pwoblèm, m avè w. E la ou pral wè anpil jèn ki te vrèman entelijan, ki te fò lekòl jan yo di an, ki al nan inivèsite, ki gen diplòm. Sepandan lefè ke yo chache travay anpil yo pa ka jwenn epi ou wè yo tou bay vag, ou wè yo nan lari an yo jis y ap viv. Ok. Se paske yo menm yo gen tan bay tèt yo. yo ki ta mete nan lespri yo ke peyi an pa ofri yo anyen, kidonk yo pa gen ankenn efò pou yo fè ankò paske peyi an li menm li pa ofri yo anyen. Kidonk, nou vin rive nan yon pozisyon kote ke nou jwenn 2 kategori de jèn an Ayiti. Gen yon gwoup de jèn ki di tèt yo, Peyi an pa ofri m anyen. Se yo m sot di talè an ki jis rete epi yo bay vag epi yo poze. Gon lòt kategori de jèn yo menm ki ap viv nan menm peyi sa a ki di tèt yo, Peyi an pa ofri m anyen, men m ap fè yon fason kanmenm pou m sòti tèt mwen. And otomatikman jèn nan li menm li pati avèk eta despri sa, kisa ki vin pase, se ke malgre l pran tan, men sèvo li fòk travay, li fè l jwenn yon mwayen pou li menm pou l sòti tèt li. E sesi, mwen ka ba baze sou de egzanp pou mwen di sa m di an, se de moun ke m ka oze site non yo paske yo menm yo pa janm wont pou yo di pou yo di sa, pou yo pale de istwa yo e ke e ke pèsonèlman se yon fyète pou mwen pou m pale de yo pa rapò avèk travay ke yo menm y ap fè nan kominote pa rapò avèk kote ke yo menm yo sòti. Prenons le cas Roody Roodboy, prenons le cas Rutshelle Guillaume, prenons le cas Kadilak, Bedjine, Baky, Atis Panch, Izolan. Tony mix Carel pèd ou pran Etzer Emile ou pran ou pran Kesnel Dorlean ou pran Fernando Estimé se de moun petèt ki sou rezo sosyo ki ap fè yon travay ekstraòdinè e ke nou menm jèn nou kapab pran kòm egzanp men se pa de moun ki grandi aletranje se de moun ki grandi Petèt nan peyi sa ou menm wap di ki pa ofriw opòtinite a. Banm ilistre sa map di an pou nou menm pou nou ka konprann kisa ki vin pase nan ka sa. An di pa egzanp ou lakay ou e ke ou nan chanm ou e ke manman w di, Entèl, ale nan salon an e gade sou tab la wap wè telefòn mwen, pranl pou mwen paske m bezwen fè yon apèl. Endèn, lakay ou e limyè yo etèn, gen fènwa nan kay lan. And then ou di tèt ou ey Gad man ki ki bon mwen jwenn telefòn sa nan fènwa sa la E ke pandan ou leve ou deplase ou al chèche telefòn nan ebyen kisa ou fè Ou di ou rive nan wout ou tounen ou di a manman m pa wè telefòn nan non E ke manman w li menm kisa l fè Li leve L ale nan salon an li tatone tatone li jwenn entèwiptè lan li limen limyè a Epi vwala ke li jwenn telefòn nan sou sou tab lan Kounye w pral di tèt ou kisa k pase la Ebyen sa ki pase an li senp Le fè ke lè manman w te di w al pran telefòn nan, ou te di tèt ou, Nan fè nwa sa, kibò m pral jwenn telefòn nan? Se kòmsi w di sèvo w, M pa anvi al pran telefòn nan. Enben, sèvo di, Oke, mwen dakò avè w, men kisa n ap fè? Kou rive nan wout, di manman w ou pa wè l. Efektivman, kou rive nan wout, ou di manman w ou pa wè telefòn nan. Vwala ke manman w li menm ki gen plis nesesite pase w paske l bezwen fon apèl, li di sèvo l, ke gen fè nwa, ke pa gen fè nwa, fò m jwenn telefòn nan. Enben kisa k rive? Manman w leve, li ale, sèvo l di enben ou konn sa w fè, rive nan mi an, limen limyè a w ap jwenn telefòn nan. Enben kisa manman w fè? Efektivman l ale, li chache entèriptè lan, li limen limyè a, li vwala, li jwenn telefòn nan. Enben se menm ka figi sa ki prezante lè yon jèn li menm li di peyi an pa ofri anyen. Otomatikman ou di peyi an pa ofri w anyen. Ou tou bloke sèvo w pou li menm pou li chache opòtinite. Ou tou bloke sèvo w pou l fè efò pou l jwenn yon mwayen pou l sòti tèt li. Pou ou menm pou sòti tèt ou. Paske ou gentan di, peyi an pa ofri w anyen. E sèvo w se li menm ki pou travay, ki pou ba w ide, ki pou fè w jwenn tout mwayen posib pou sòti tèt ou. Men yon jèn li menm ki di tèt li, peyi an pa ofri mwen anyen, men m ap sòti tèt mwen kanmenm, m ap fè yon efò kanmenm, li te mèt pran senkan, li te mèt pran dizan, sèvo l ap travay jiskaske li menm li jwenn yon mwayen pou l sòti tèt li. E se la ke nou pral konprann ke yon seri de jèn ki nan kominote a ki ap fè yon travay ekstraòdinè, malgre ensekirite, malgre ke peyi a pa bay posiblite, Malgre pa gen lekòl, malgre gen grangou, malgre gen lavi chè, nou wè gen de jèn ki ap pèfòme ase byen. Se paske yo di tèt yo, mwen gen tan la deja, peyi a gen tan pa ofri m anyen deja, mwen menm ban m fè yon bagay. Enben guys, mwen gen yon lòt bagay pou m di nou se ke peyi an li pa ofri w anyen e l pap janm ofri w anyen. Poukisa? Paske peyi an se ou menm. Peyi an se mwen menm. Peyi an se frè w la, peyi an se sè w, peyi an se kondisip de klas ou an, peyi an se elèv lekòl ou, peyi an se direktè lekòl an, peyi an se senatè yo, peyi an se direktè biwo yo. Se nou tout ki fòme peyi an. Kidonk, opòtinite sa ke w ap chèche a, se pa nan sòl peyi w la w pral jwenn li, men se yon moun petèt nan peyi an ki pral ba ou l. Donk, m panse pi bon kesyon w ta sipoze poze tèt ou, se kisa mwen menm mwen gen lakay mwen m ka ofri peyi an? Kisa ke mwen menm mwen ka pote pou peyi a? Ki talan ke m gen, ki konesans ke m gen m ka vann peyi a? Ann pran yon egzanp trè senp. Atis Panch pa t di tèt li peyi an pa ofri l anyen, men Atis Panch te di tèt li, kisa m ka ofri peyi a? Gès wòt? Sèvo l travay, sèvo l di, you no wòt Atis Panch, ou s on moun ki konn fè moun ri. Enben men sa w ap fè, w ap vann talan sa a. W ap lanse w nan komedi. Kisa nou wè k pase? Atis Panch lanse l nan komedi, Atis Panch fè siksè nan komedi. Le moman Atis Panch fin reyisi, kisa w wè k fèt? Ou pa wè gon bann jèn komedyen ki vin ap parèt la a, ki gen de talan ekstraòdinè? An di si Panch li menm te rete, li te di, You know what? Peyi a pa ofri m anyen, m p ap fè efò. Guess what? Jèn sa yo k ap suiv Panch jodi a, yo pa t ap la, paske yo pa t ap gen yon egzanp. Men, Panch li menm li te pran devan e li pa t di peyi an pa ofri l anyen, men li te di tèt li kisa l ka ofri peyi an e li ofri peyi an yon bagay e ki pote fwi e ki pèmèt lòt jèn yo menm ap vann talan yo. Guys, sa mwen vle nou konprann se ke nou chak fèt avèk yon talan. Bondye fè nou chak lan li ba nou yon talan. Men sa ki vin pase nan sosyete ayisyèn nan se ke yo ban nou yon seri de kwayans ki li menm fè nou vin. pèdi chemen, fè nou vin pèdi wout kote ke nou ta sipoze ale. Nou chak fè, tout moun pa ka medsen, tout moun pa ka avoka, tout moun pa ka enjenyè. Sepandan, sosyete pa nou an, oubyen m ka di lemonn antye an jeneral, toutotan w pa medsen, toutotan w pa enjenyè, ou pa anyen. Kidonk, gen de, gen de jèn ki gen de talan ekstraòdinè, men ki nou, nou wè ki al pèdi tan, al aprann yon seri de bagay ki petèt yo menm pa t, pa t dwe pou, pa t ne pou te, pou te, pou te sa. Kidonk, kote ki gen opòtinite yo kounye a, ou vin pap jwenn yo. Poukisa? Paske kote w ap frape pòt la, ou pa t fèt pou w te frape pòt sa a. Si w se yon moun ki te fèt pou vin yon dansè e ke ou menm ou chwazi al aprann medsin, oke ou ka vin fè uitan etidye medsin men guess what? Ou pap vin pi gran medsen ki te ka egziste alòske si w t al nan dans, se talan ke Bondye ba ou, ou te ka vin pi gran dansè ki te ka egziste. Ann di, ann pran egzanp, trè senp m ap pran egzanp. Tonymix Tonymix te fini lekòl li, li te di bon you no wat m pral aprann dwa. Jounen jodi a n pa tap gen gwo DJ sa ke nou gen la. E tout jèn DJ ki ap vini la yo kounya ki ap fè kòb gras a DJ, yo pa tap gwo egzanp tankou Tonymix pou yo swiv. Kidonk guys, nou tout pa ka medsen, nou tout pa ka avoka, nou tout pa ka enjenyè. Chache konnen ki talan ke w gen lakay ou. Chache konnen ki talan ke Bondye li menm li ba ou e ke talan sa a mete l o sèvis de peyi w. Ofri peyi w li. Vann peyi w li. Si w s on moun pa egzanp ou wè se naje w konn naje, guess what? Pran telefòn ou, fè moun tonbe filme w k ap naje, bay moun teknik pou yo naje, fon chanèl youtube epi tout moun ap aprann naje. E ke ou menm ou ka deside vann kou natasyon e ke ou fè kòb. Si w s on moun pa egzanp se danse w konn danse, Ou pa bezwen al pase tan, pèdi tan al fè de bagay ke ou menm ou pa dwe pou fè. Danse, kreye yon lekòl, kreye yon lekòl dans, kreye gwoup de dans, danse, ann pran yon egzanp trè senp, gen yon demwazèl ke mwen vrèman apresye sou rezo sosyo yo ki se Sephora Dourrior, li gen yon talan ekstraòdinè, kisa l fè? Li mete l o sèvis de peyi an, li kreye de chanpyona, li kreye de lekòl, li fè de bagay ekstraòdinè avèk talan ke l genyen an. Kounye w pral di m ke atis Panch te di sa se pa atis. Se paske dat te gen, pat gen ensekirite lè sa, pat gen dis, pat gen dat. Men demwazèl sa ke m fèk sot di a, l ap viv nan menm peyi sa ke w ap viv la. Nan menm peyi kote y ap kidnape moun chak jou, y ap tire moun chak jou, se ladan ke li menm tou l ap evolye. Gon on pakèt lòt jèn ki ap evolye nan menm peyi sa ke ou menm w ap di ou pa jwenn opòtinite ladan l. Kidonk guys, a chak fwa w di tèt ou peyi a pa ofri w anyen, Ou kondane tèt ou pou rete nan sitiyasyon ou ye a. Di tèt ou, kisa mwen menm mwen gen lakay mwen ke m ka ofri peyi a? Se, se fraz sa a m panse ke Donald Guerrier te di. Paske Donald Guerrier pa fèt Etazini, li pa fèt Kanada. Li fèt Pò a Piman. E guess what? Ki bò l ap jwe kounye a? Nou gen yon jèn ankò, Gamael Dorvil. Li pa, li pa t fèt, li pa t fèt e, e, e Brezil. Me, me, men aprezan l ap jwe an Frans. Li t ap jwe Ayiti, li t ap jwe La Leogane. Men kounye a l ap jwe an Frans. Kidonk, ou menm jèn, si se foutbòl ou konn jwe, Kenbe pasyon an, jwe foutbòl, pa di peyi an pa ofri w anyen, kontinye travay jiskaske ou menm ou rive sòti tèt ou. Paske peyi sa w ap di ki pa ofri w anyen, gen yon seri de jèn ki reyisi nan menm peyi sa. Ok guys, mwen vle nou sispann repete peyi an pa ofri n anyen. Men apati de jodi an, chache konnen kisa ou menm ou ka ofri peyi an. Paske m kwè nan ou ke ou menm. Ou gon talan spesyal ke w ka vann. Ou gon talan spesyal ke w ka pote pou w kontribiye a reyisit peyi a. Kidonk, si w ap tann peyi a ofri w bagay, li pap janm ofri w anyen. Men chache ou menm konn kisa w ka ofri peyi a, e lè w fin ofri peyi a yon bagay, ou ap rive sòti tèt ou atravè sa ke ou menm ou ofri peyi a. Mèsi paske w te chwazi koute Mesye Damis Podcast. Se te Damis Oclay. Nou ba w randevou pou yon lòt epizòd. Babay.